N ap viv nan yon mond kote tout moun pasyone de entènèt. Gen moun ki ap mal itilize l, konsa tou, gen moun k ap itilize l pou yo fè kòb. Entènèt a rive dejwe moun, entènèt a rive ba moun konesans. Nan ka sa, ann swiv avèk nou La Passion de l'Eternel.
Yo, ti la manzè? Ooh, manzè e menn. Men menn, gwo djòb wal fè met may sou li. Met bon may. Manzè rèd wi apa.
Anmweyy tou. Ooh.

Maten an menn map pale a manzè menn sou IG a menn manzè gentan voye nimero l banm tout bagay menn oh manzè fasil wi la pa. Epi yè map pale avèk tifi a menn lap fè stil sou mwen menn chak sam dil li plede voyem anlè wi wè mesye chak pen gen fwomaj yo vre e menm man tap pale avèk youn la menn byen rapid la m gentan bon sou li randevou gentan klase menn fòm di Robert bagay sa ye menn.

Wi ou bay yè a menn. Yè m avèw lè w fin pale ak ti dam lan menn epi ou pa dim sak tonbe menn sak pase. Yo a monchè menn wè m panse bay vag sou sa baz. Sak pase menn.
Paske menn map pale avèk ti dam lan menn manzè an lè lap pede voyem lap pede voyem anlè chak sam dil li bèk chak sam dil li bèk epi men la manit ap pale avèk ou ti dam jodia la m gentan bon randevou gentan klase. Afò non monchè fò pran pasyans mwen. Non map pran pasyans se vre men manzè paka fè stil sou mwen konsa menn.

Ou konnen kounya la papa pa nan pran zorat ankò frèm bèl fanm map pran kounya papa kounya m gentan nan vi selibatè a wi papa. Selibatè? Yow pa fè sa monchè bon konnen swa di yon papa merenn kounya wap pale menm. A monchè bon m pa janm wè fanm wa vè yo. Bon olye de sa kot ou fanm bal la menn de tcheko menn tcheko la pou ale avèm menn. Ebyen pa gen danje non menn. E kot ti fanm lan m tap esplike w la talè a menn e kotel m ta pwale ann tou fè swit la menn. Ebyen pa gen cho m wè.
Ann tou boulòp monchè.

Wadline te byen bezwen avanse la m pa la.
Ey tale m pa konprann ou apaw parèt lè w pa menm salye m epi w di avanse la m pa la w. M pa bezwen konnen non. On bagay m ta pral di w lakay ou a m tou jwenn ou la banm tou di w li. Ki bagay enpòtan w gen pou w di m. Ebyen menm la map tande. E lèm kwaze a Frances li dim pou ap dil konsa poul met kòl byen mal nan kay la poul pa vin pran leson pou mwen wèl te ka bal telefòn nan ki vye konsèy sa wap bay ti fi a la Ahh esak vye konsèy la m jis metel nan chemen reyalite a yon fason pou manmanl ka bal telefòn nan pi fasil m pa bal vye konsèy se pou sa w kanpem sou wout mwen la ou dwòl anpil wi.

Ou konnen ou konnen smart li ye wi avèk li. Li gen espri la. Ay devwa a wi. Ann vin gade li yo. Dwòl anpil Dashka. An Wadly, e jan desann ou sa w te ye la? Wap plede ba tifi a vye konsèy epi w di e bon konsèy wap ba li? Ou konn ti paran l gen lajan pou l achte telefòn lan ba li menm?
An ou pa bezwen enkyete w pou sa. Depi w wè konsa l rete nan kay la, paran l ap achte telefòn lan ba li. Pi lè w ap pale tou, fò w pa pale avèk awogans. Pa monte sou mwen konsa tande. De ki jan pou m pa pale avè w ak awogans lan? W ap ba tifi a vye konsèy epi w di se bon konsèy w ap ba li. Depo se yon bon zanmi ou te ye Wadly. Epa yon vye zanmi ou te ye la. Ou pa yon zanmi pou moun kanpe sou chemen ap pale avè w non. Lè w wè m sou chemen m pa kanpe ankò tande.
Ah m pa regrèt ou. Lè Frances gen telefòn pa l la ma wè a kiyès ou pral pale. Frances vin gate san mwen menn. Wè m ap pase sou wout mwen vin kanpe m. Ah. Bak tande.

Waw ala manzè ap rele menn. Alo bebe koman ou ye? A m la m boze. A nan machin nan m chita la men m ap fè yon lè m andomi men. M gon zanmi m wi ki di m pou m chèche yon dyaspora pou li touche l fò w ta ede m wi.
Ebyen pa gen pwoblèm non cheri. Okontrè m gon patnè m la menn ki bezwen yon bèl ti fanm tankou ou ayiti m pral pale a misye pou m jere sa epi ou menm sa w ap fè w ap annik voye foto ti dan l ou ban mwen epi avèk tout nimewo l epi apresa m ap jere tout bagay byen ou mèt konte sou mari w epi ok byen epi ale non menn. Map fon ti tan apresa m al domi m konnen m gen travay mwen al travay demen dako bizou. Shit man E pa manzè soti pou metem cho man Menm pou tèt pam men may map mete Epi manzè di poum tcheke yon lòt nèg pou zanmil ankò man Sa m ta fè la man Ooh m pral tcheke Manno. M pa kwè m ap dakò non men se toujou gon pakèt bagay serye ap regle sou entènèt la menn. M pa kwè misye ap kite bagay serye yo pou l al nan bagay bagay fanm bagay sa yo non menn. Antouka m gon plan.